Jodi a nou vini avèk yon videyo kote ke nou pral pote presizyon sou ansanm de ensètitid ke euh, fanatik nou yo genyen. Nou resevwa anpil kesyon sou paj nou an kote ke ap poze nou de kesyon avan menm ke yo menm yo al lanse E aplikasyon pou yo kapab sipòte yon fanmi, yon zanmi ke yo genyen Ayiti. Ebyen nan videyo sa a nou pote yon ansanm de klarifikasyon, nou pote yon ansanm de presizyon sur sèten pwen e ke ou menm ki ap swiv nou sou chanèl sa a ou pral gen chans pou w kapab gade videyo sa a e ale aplike pou yon fanmi, yon zanmi ki Ayiti avèk sètitid, avèk anpil klarte, avèk anpil presizyon pou ke ou menm ou pa gen dout nan dosye sa. E nap fè w konnen dosye sa se pon dosye ki gen dout ladan, gen ayisyen ki kòmanse antre vini Ozetazini. E nap fè w konnen ou menm ki gen dout sou dosye sa ou sipoze kòmanse aplike paske kota yo kòmanse fini pou mwa sa paske nou konnen yap pran 30 mil moun chak mwa, nou konnen kiben yo, venezyelyen yo, nikaragweyen yo. Moun sa yo, yo menm yo voye aplikasyon yo pa pil e pa pakèt, pandan se tan nou menm Ayisyen nou nan dout toujou. Si nou nan dout, ebyen videyo sa a pral ba nou ansanm de klarite, plis presizyon nan kad dosye sa a pou ke ou menm ou kapab lanse aplikasyon w pou w pèmèt ke yon fanmi, yon zanmi ki an Ayiti gen posibilite pou yo rantre vini Ozetazini a pou yo kapab vin viv pandan dezan e jwenn posibilite travay, jwenn posibilite pou yo kapab chanje lavi yo. Ebyen, jan ke nou tout nou konnen deja, pou kapab lanse aplikasyon pa w la, fòk ou itilize fòm sa a ki rele fòm I-134 A. Fòm I-134 A sa a se deklarasyon sipò finansye ke w ap fè a uscis pou w pwouve yo ke ou menm ou gen ase lajan, ke ou gen ase fon pou ou kapab sipòte yon fanmi ki an Ayiti oubyen yon zanmi ki an Ayiti pou lè yo vini Etazini pou ou kapab pran responsabilite e ede moun sa yo jiskaske yo menm yo rive jwenn travay pou yo menm yo kapab pran swen tèt pa yo. Ebyen nan video sa nou menm nou vini avèk anpil detay avèk anpil presizyon kote ke nou pral pèmèt ke ou menm ki gen dout toujou pou kapab retire dout la nan tèt ou e lanse pwosedi a pou ou menm ou kapab pèmèt yon fanmi yon zanmi jwenn posibilite vini ozetazini ebyen kòm nou tout konnen fòm nan li rele i 134 a ebyen fòm sa li gen plizyè benefis se yon fòm ki ap bay benefis a yon moun pou l gen posibilite vini antre Ozetazini apre ke ou menm ou fin aplike l online e voye li bay uscis. E loske uscis apwouve l, ebyen moun sa a li pral gen posibilite e si tout fwa yo aksepte pou l vwayaje vini Ozetazini, l ap jwenn benefis pou l vin rete Ozetazini pandan yon peryòd ki se 2 zan. Ebyen fòm sa a, n ap fè w konnen ke li kouvri 3 objektif. Premye objektif ke li kouvri, se ke li pèmèt yon moun jwenn benefis pou yo kapab vini rantre Ozetazini e rete pandan 2 zan. E li pèmèt yon sipòtè itilize l pou l kapab fè deklarasyon li bay uscis pou li kapab sipòte yon benefisyè ki li menm twouve li an Ayiti oubyen kèlkeswa nan peyi kote Ayisyen ap viv. Efòm sa a, bi prensipal li se pou ke ou menm ou kapab pwouve blan ke ou gon lapwi lajan kap tonbe sou ou lòske moun sa vini ebyen ou pral fè menm lapwi lajan sa tonbe sou li ou pral pran ka moun sa a an atandan ke li menm li pran responsabilite tèt li an men. Ebyen pou kiyès ou ka ranpli fòm I-134 a? Ebyen fòm sa a li la nan kad pwogram imigrasyon ke Joe Biden vini avèk li ke yo rele Humanitarian. Powo, ebyen fòm sa a li menm ou itilize l pou kapab fè aplikasyon an nan kad pwogram sa a. Ebyen, jan n ap gade la a, nou wè e moun ki nan ka imanitè se de moun ki nan difikilte, moun ki sitou ki se refijye. Pa egzanp, lè n ap gade ann Ikrèn kounye a, nou wè ke gen anpil Ikrenyen ki ap fui peyi yo, donk se de moun ki nan de rezon imanitè. E menm jan nou menm an Ayiti ki gen difikilte, ki gen pwoblèm ensekirite, ki pa ka jwenn travay, sa yo se de choz ke yo konsidere kòm rezon imanitè nan kad dosye sa a, e se sa ki ba ou menm rezon e dwa pou ou menm ou kapab aplike pou yon fanmi oubyen yon zanmi ki an Ayiti. Kiyès ki ka ranpli fòm I-134 A a? Ebyen, anvan nou di ou kiyès ki ka ranpli fòm sa a, ebyen nap fè w konnen, lòske wap voye fòm sa ale fòk ou make sure ke ou voye li avèk fòm 131 an. Ebyen Fòm I-131 an li menm li pral bay benefisyè a posibilite lòske li rive Ozetazini li pa sèlman rete la a pou 2 zan l pa janm soti kite peyi a men fòm sa a osi ap ba l posibilite pou l fè multiple antre Ozetazini sa vle di li ka retounen Ayiti al wè fanmi l e gen posibilite retounen ankò Ozetazini pou ke li menm li kapab retounen vin travay, ebyen nap fè w konnen lòske wap soumèt fòm I 134 A a fòk ou voye li ansanm avèk fòm I 131 an. E ou menm ki genyen pou objektif pou w kapab aplike pou yon moun fòk ou asire w ke w genyen ase kòb pou w kapab voye aplikasyon an ale. E premye bagay ke uscis pral verifye se gade èske w gen ase kòb pou w kapab resevwa moun sa a depandaman de kantite depandan ke ou genyen lakay ou deja. Nou gen yon video kote ke nou eksplike kesyon sou konbyen kob ke ou kapab bezwen, ebyen na fè ou konnen ou kapab ale anba deskripsyon video sa wap jwenn link lan al gade video a pou kapab konnen konbyen kob ke ou menm ou kapab bezwen nan kad dosye sa. E pou w aplike pou yon moun, fòk ou genyen yon stati legal. Stati legal la, sa vle di, fòk ou genyen papye ki bò w dwa rete nan peyi a legalman. Lè nou di papye ki bò w dwa rete nan peyi a legalman, sa vle di fòk ou genyen petèt tps, ou ka yon moun ki genyen petèt tps, ou ka yon moun ki genyen azil. Ou ka yon moun ki genyen Green Card, konsa tou ou ka yon moun ki sitizen, oubyen ou ka yon moun ki gen nenpòt dokiman legal ke ou genyen nan men ou ki ba ou posibilite pou ke ou menm ou kapab rete Ozetazini. E lòt presizyon ke nou pote pou ou, yo fè konnen pinga ou itilize fòm I-134 A a si benefisyè a se fòm I-864 la ke li dwe genyen. Kisa sa vle di? Fòm I-134 la li menm li pèmèt Si yo fè l, se pou non-imigran, sa vle di se moun ki ap vini nan peyi a pou yon dire de tan tanporè. E Fòm I-164 la, li menm li yo fè l, se pou moun ki nan objektif pou yo vini isi Ozetazini e rete pou yon peryòd de tan ki vrèman de long dire. Kesyon ke fanatik nou yo te poze nou yo te fè nou konprann si y ap aplike pou plizyè moun kòman pwosesis la fèt. Ebyen n ap fè w konnen si w ap aplike pou plizyè moun oubyen si w ap aplike pou yon fanmi fòk ou fè fòk ou ranpli yon fòm I-134 a pou chak moun sa yo fòk ou voye fòm sa ale pou chak moun sa yo. Ou ka ouvri yon sèl akawont sou uscis men lè w rive sou uscis fòk ou fòk ou konplete 3 fòm diferan, 3 i 134 diferan pou chak moun sa yo. Ann di yon fanmiy pa egzanp ki genyen 3 moun ladan, ki gen yon manman, yon papa, yon pitit, w ap fè yon i 134 a pou manman, w ap fè yon i 134 a pou papa e w ap fè yon i 134 a pou pitit la. Anpil lòt moun ap poze kesyon e ap fè nou konnen ke èske si paran yon timoun isi ozetazini e ke li ta renmen pou timoun nan ki an ayiti rantre eske li ka fil fòm sa pou li mentnan uscis fè nou konnen ou genyen jiska 2 chwa premye chwa kew genyen se ke ou ka fè sa nou rele yon delegasyon delegasyon an se nan sans ou kapab ekri yon lèt ki se otorizasyon de vwayaj kote ke si ou menm ou gen yon moun ki an ayiti ki ap vwayaje ebyen ou kapab ekri yon lèt ke ou kap fè notè notarye li Kote ke ou ap ekri non ou, ou ap mete prenon ou, ou ap mete adrès ou, ou ap mete nimewo paspò ou oubyen nimewo green card ou, ou ap mete oubyen petèt nimewo rezidans ou pou di ke wi mwen bay moun sa a ki an Ayiti a otorizasyon pou li vwayaje ansanm avèk timoun sa a. W ap bay non timoun nan, w ap bay adrès kote l rete, w ap bay nimewo paspò l epi w ap di men kilè y ap vwayaje epi w ap di Men ki kote timoun sa a ap vin rete isi Ozetazini. Ebyen presizyon sa a, si ou menm ou gen timoun Ozetazini, ou pa konnen ou pa konnen si ou dwe fè aplikasyon an pou li, ebyen se 2 chwa se 2 chwa sa yo ke ou genyen si tout fwa ou menm ou pa ka antre Etazini pou al chèche l. Dezyèm chwa a se rantre Etazini pou al chèche l ok. Donk si ou aplike pou timoun nan. yo apwouvel enbyen m panse ou menm chwa ke ou genyen se rantre an Ayiti al chèche timoun sa a epi rantre isi ansanm avèk li. Anpil moun poze m kesyon konbyen kòb yo sipoze peye pou yo soumèt aplikasyon sa a. Ebyen nan fè w konnen pou soumèt aplikasyon sa a ou pa peye yon yota. Ou pa peye yon goud pa okipe moun kap di nou fòk nou peye non lè w soumèt aplikasyon an make sure ke ou soumèt li avèk I-131 an avèk I-134 la, se sèlman lòske moun nan rantre isi Ozetazini ou pral ka fè sa yo rele aplikasyon pou kat travay la pou li. Donk, ou ka voye 2 fòm sa yo ale, jan m te di nan debi videyo a, ou ka voye I-134 a avèk I-131 an ale an menm tan. Ebyen lòt kesyon ke fanatik Kafou Plis yo poze anpil se ke yo mande ki dokiman yo ta sipoze itilize pou yo voye I-134 la ale, ki jan de dokiman ke yo mande. Ebyen avan mwen antre pou m reponn kesyon sa a, ebyen n ap fè w konnen depi ou nan koze imigrasyon ou pral bezwen anpil dokiman pou voye ale, ebyen dokiman sa yo fòk se de dokiman ki reponn avèk nòm uscis yo e dezyèmman fòk dokiman sa yo pa gen okenn. fo enfòmasyon ladan yo paske si ou soumèt yon dokiman ki genyen fo enfòmasyon sa pral rive ke uscis ka menm pran penalite kont ou e pèmèt ke moun sa ke ou tap aplike pou li a si ou te gen yon dosye deja ki te nan uscis oubyen dosye sa ke wap aplike pou li a yap deny li e yap pèmèt ke ou ka petèt pa gen posibilite pou aplike pou moun sa ankò yo ka menm konsidere moun sa nan ka ke moun sa te depòte. E nap fè w konnen tou, tande sa byen wi, tande sa trè trè byen jan nap gade nan videyo a, uscis egzije nan dokiman wap voye yo fòk yo voye yo an doub, sa vle di fòk ou voye 2 kopi orijinal dokiman ke wap voye a. Ok, banm redi l ankò, fòk ou voye 2 kopi orijinal dokiman ke wap voye a. Ebyen nan premye dokiman ke ou gen pou voye, yo mande pou voye yon atestasyon bankè Atestasyon bankè sa a, sèke ou prale nan bank ou, bank ke w itilize pou w mete kòb pou w pran kòb la, ou pral jwenn yon ofisye, w ap di, mwen bezwen yon bank statement ke uscis mande m pou m kapab soumèt yon dosye pou m voye chèche yon moun Ayiti. Ebyen ou pral di ofisye bankè la, men kisa dokiman sa a sipoze genyen ladan li, li sipoze genyen ladan li dat mwen te louvri akawont lan, li sipoze genyen ladan li kantite kòb mwen depoze, el sipoze genyen ladann kantite kòb ke mwen genyen nan balans mwen aktyèlman. E dezyèm dokiman ke wap gen bezwen se ke ou si ou menm ou son moun kap travay ou gen pou ale kote anplwayè ou pou mande anplwayè a yon lèt de travay e nan lèt de travay sa a jan nap gade nan videyo a fòk li gen 2 enfòmasyon ladan fòk li gen ki tip de travay wap fè eske son travay pèmanan eske son travay tanporè e ke nan lèt sa osi fòk anplwayè a di Men konbyen kòb ke ou menm ou ap touche e men chak kilè ke ou touche. E twazyèm dokiman ke ou ap gen bezwen se tax transcript ou. Ou ap bezwen dokiman tax, ou ap bezwen kopi tax la. Se pa kopi tax lè ou al file tax lakay tax preparer ou. Se nan website IRS la ke ou prale, ou pral telechaje transcript tax la oubyen tax transcript la. Ebyen wap telechajel make sure ke ou gen 2 kopi pou kapab voye dokiman sa ale bay uscis loske ou menm wap soumèt aplikasyon an. Epi dènye dokiman ke egzije ke mwen menm mwen pa kwè ke nou tout nou genyenn se yon dokiman ke rele don bon se pa don yo rele li bon Dokiman sa yo se ant ou menm avèk Leta oubyen ant ou menm avèk gouvènman ameriken an. Si pa egzanp lè ameriken, gouvènman ameriken an lanse dè bon, lè yo lanse bon se pou ke menm lòske gouvènman li gen pwoblèm likid, eben yo pran likid nan men w epi yo ban w bon, bon sa a ou menm ou kapab genyen sa nou rele enterè sou li, sa vle di kòb ou prete oubyen kòb ke kach sa ke ou bay ameriken an avèk fèy ti papye ki nan men w lan, eben lajan sa a l ap ogmante. Eben se sa a yo pale de bon an. Men m pa kwè ke. Anpil nan nou Ayisyen gen dokiman sa a, donk nou pa oblije tiye tèt nou pou nou jwenn dokiman an. E nou ka voye jis yon diplikata de yon lòt dokiman pou nou di ke nou pa genyen dokiman sa a ki rele bon. E yo byen mansyone, yo di se si li aplikab, sa vle di se si w genyen l. Alright, fanatik yo videyo sa se pou nou. Donk ou menm ki poko abone avèk chanèl sa a, n ap mande w depi kounye a, klike sou abone, abone. Pataje l avèk yon fanmi, pataje l avèk yon zanmi ke ou konnen ki enterese avèk dosye sa a, e nou menm nou pran san nou, nou pran tan nou pou nou kapab pote bèl videyo sa a pou ou e pote anpil desizyon, presizyon pou ou, n ap mande w pou kapab ankouraje nou, konsa nou kapab gen motivasyon e kontinye pote pi bèl videyo pou ou nan kad dosye sa a. Ebyen. Mwen gen de fanatik ki poze m kesyon ki di m e si moun nan gen plizyè sponsò? N ap fè w konnen si moun nan gen plizyè sponsò sa vle di gen yon moun adisyonèl ki vle mete lajan oubyen ki vle mete lòt resous pou ke moun sa ki Ayiti a kapab rantre ebyen n ap fè w konnen gen kote nan aplikasyon pou kapab mete non moun nan kote yo mete òganizasyon oubyen antite ou ka ekri non moun lan. Epi l'unique chose ke wap gen pou fè se sèlman pran dokiman adisyonèl yo nan men joint supporter a oubyen supporter oubyen sponsor adisyonèl la pou kapab soumèt yo voye yo bay uscis e san difikilte. Alright, kesyon ke nou resevwa ankò de fanatik Kafou Plis yo, yo mande Ahh e si benefisyè a nan yon lòt peyi? Mentnan si benefisyè a nan lòt peyi sa vle di sil chili li brezil li ajantin kelkeswa kote ayisyen an ye ebyen nap fè w konnen wi ou ka aplike pou li men ahh gen yon men men an se ke si moun nan ap viv nan yon lòt peyi e ke li genyen ahh rezidans ahh ahh pèmanan oubyen li gen yon dokiman pèmanan ki bal posibilite rete nan peyi a ebyen moun sa li pa elijib ou paka aplike pou li ann di yon moun ki chili ki gen rezidans chilyèn nan men li ou paka aplike pou li. Sèl fason ke ou ka aplike pou li se si moun sa li menm li genyen sa nou rele yon dokiman tanporè ki bal otorizasyon rete nan peyi a pou yon ti tan. Lè n di tanporè se yon ti tan ok. Lòt kesyon ke nou resevwa ankò de fanatik yo, yo di nou e si benefisyè a pa gen kòb oubyen ni asèt. Si benefisyè a pa gen kòb ni asèt se pa yon pwoblèm paske ou menm ou voye chèche moun nan paske li nan difikilte. li nan bezwen, se pou swa voye chèche l. Si benefisyè a pa gen kòb, pèmèt ke benefisyè a jis ekri yon lèt ki pwouve ke l pa gen kòb epi telechaje l kòm yon prèv ke benefisyè a pa gen mwayen. Moun sa yo ka toujou aplike pou li san pwoblèm paske se yon moun ke w vle ede nan yon sitiyasyon ki difisil pou pèmèt ke li vin isi, li jwenn posibilite pou ke li menm li kapab travay. Lòt kesyon ke mwen jwenn ankò, gen fanatik ki poze m kesyon yo di, eske si mwen retrete, eske m ka sponsorize yon moun? Nan fè w konnen wi. Si w retrete, sa vle di ou pap travay, men ou gen ti kòb kap tonbe sou ou kanmenm, ou gen ti kòb kap tonbe nan bous ou, e si ke ou jije ke, bon, defwa gen moun ki retrete ki toujou ap travay, ki gen biznis, ki gen envestisman deyò kap rantre kòb, men nan, si w gen kòb konsa la kap tonbe nan bous ou epi w retrete, Ebyen wi ou kalifye pou kapab pèmèt ke yon moun ki an Ayiti oubyen yon moun ki nan nenpòt peyi nan Karayib la oubyen kèlkeswa kote Ayisyen ye ki an difikilte, wi ou kapab aplike pou li. Alright fanatik nou yo ebyen se la videyo nou bout nou pat vle fè videyo a twò long ebyen fanatik ki te kritike videyo nou dènyèman nou remèsye nou paske sa pèmèt ke nou amelyore videyo yo nou pale mwens Nou pale mwens e nou pote plis presizyon, nou bay plis detay an mwens de tan, donk sa pèmèt ke ou menm ou kapab gen chans pou kapab gade videyo yo paske nou konnen kòman li ra pou nou jwenn ti tan pou nou gade yon videyo. Mentnan, m ap di nou mèsi paske nou te gade, mèsi paske nou t ap swiv chanèl la, mèsi paske ou abone e mèsi paske ou deja klike sou abone a anvan videyo a fini, mèsi paske ou pataje l avèk yon zanmi e mèsi paske w ap sipòte. Chanel sa. Merci merci. Kafou plus se kafou pozitivite a donk rete konekte avèk nou jan w wè l la kafou plus son klas depi w pase sou kafou plus wap aprann yon bagay kanmenm ke Bondye beni nou ke Bondye beni Ayiti ke Bondye beni usa ke Bondye beni nou kèlkeswa kote nou ye.